Ou wè sa? M konnen yo konn wè l plizyè kote. Pa egzanp, nan men moun k ap fè seremoni vodou anba peristil oubyen lè w al rele yon lwa yon kote, oubyen tou ou konn wè li sou tab moun, kay moun, bò djakout moun, nan men moun. San ke ou pa konnen vrèman kisa li ye, poukisa yo itilize l e kòman ou dwe itilize l e ki gwoup lwa ou ka itilize li lè w ap chache antre an kominikasyon ansanm avè li. Pou m presize w byen, sa a, nan langaj tout moun konnen li, yo rele li yon ason. E ki sa li la pou fè? Li pèmèt ou fè entèpelasyon avèk espri. Lè ou tande m di espri, m pa di espri yo. Paske, se pa tout espri yo ou kapab rele avèk yon ason. Yo rele sa a tou yon enstriman sonò oubyen yo rele li yon enstriman ki sakre ki jis la pou rele lwa nan zafè vodou. Men kounye a la tou, èske se sèl ann Ayiti n ap jwenn ason? N ap jwenn ason nan plizyè lòt kilti e tradisyon ki nan lòt peyi, men sa ka rive nou pa jwenn yo sou fòm sa a. Wi, ou pap jwenn li sou fòm sa a, pou ki rezon? Paske, w ap jwenn genyen ki pi gwo pase l, sa a li menm yon ti jan piti, men w ap jwenn lòt ason, oubyen enstriman sonò, oubyen enstriman sakre ki pèmèt ou entèpele espri, oubyen rele espri, ki yon ti jan pi gwo ke sa, men se prèske menm sèvis la, li bay. Èske ou tande m? Kounye a la, m konnen kesyon k nan tèt ou, anvan m apwofondi sou sijè a, se ak ki sa yo fè sa a li menm? Anben, sa a, s on sòt de kalbas li ye. Si w se timoun ki leve andeyò, oubyen si w pa leve andeyò, kalbas sa a rele kalbas kouran. Anpil moun konnen l. Anpil moun konnen l. Pou yo fè sa, yo mete li seche, e lè yo fin mete li seche, yo fou yon ti twou nan tèt li, pa egzanp nan zòn la yo, epi yo netwaye l, yo retire tout sa ki anndan li pou l vin vid. Se sa k fè li vin konsa. Kounye a la menm, pou l fè sa, pou l kapab sone konsa, pa egzanp, ou wè la, pou l kapab sone konsa, yo pral makiye li, yo pral pran fisèl, epi yo pral makiye li avèk madyòk. Yo rele sa yo pèl, nou menm nou di l tou senpleman madyòk. Epi yo bezwen yon klòch. Ok, lè yo fin fè tout sa, yo aranje li epi li vin bay a son an vin fè. Li son enstriman sakre, yon enstriman sonò ki la pou salye lwa. entèpele lwa nan nenpòt sèvis vodou kap fèt. Èske ou byen konprann? Se pa sèl madjòk la ke yo file a son an. Yo konn file yo tou ak zo koulèv. Zo koulèv la ou konnen koulèv la li menm yon ti jan piti yo pran ti koulèv yo epi nan ti koulèv yo kolòn vètebral koulèv la yo pran l yo file li epi yo itilize li konsa tou. Kidonk gen anpil lòt objè yo konn itilize pou yo kapab fè l vin bay son sa a. Ok, donk sa a li menm li vrèman enpòtan pou konnen li, pou konprann li e pou nou pale de li nan emisyon an oubyen nan klas la jodi a. Paske tout kote ou pral rive, sitou nan moun k ap sèvi vodou nan zòn lwès yo, w ap jwenn li. E l vrèman enpòtan. Enstriman sa a, Sa k fè li enpòtan konsa nan vodou? Ebyen, jan m te di w deja nan kòmansman klas la, m te di w yo itilize sa pou yo rele lwa. Oubyen yo itilize sa pou yo salye lwa, yo itilize sa nan sèvis vodou. Men pi presizeman, lwa ke yo kapab rele Ou byen sa lye nan sèvis vodou avèk a son an li menm se lwa nap jwenn sou rit rada yo èske ou konprann byen lwa ki sou rit rada yo kiyès yo ye map baw kèk ou ka sa lye tou lwa ki sou rit nago yo ansanm avèk a son an tande byen rada nago poum site 2 sa yo sèlman poum pa bwouye ou twòp lwa ki sou rit rada yo nap jwenn tankou legba Nou gen Legba Petro, men n gen Legba Sourit Rada tou. Anben, lè w ap salye Regba ki Sourit Rada, w ap itilize enstriman sa. Lè w ap salye Marasa, w ap itilize enstriman sa. Men atansyon, e pa Marasa bwa non, Marasa n ap jwenn Sourit Rada. Lè w ap salye Papa Loko. W ap itilize enstriman sa a. E deja, Papa Loko se li menm nan Rock Vodou a, yo di w ki ba w ason an, twa mo sakre. Ou dwe konnen tou, ason an se pa yon lwa. Ason an se yon enstriman. Ason an se yon senbòl ki reprezante yon grad. Ki grad li ye? Grad Asogwe a. Asogwe a, se yon grad, se yon disiplin, se yon dimansyon. Pou devni yon Asogwe, Fò w pase yon lekòl inisyatik oubyen fò w pase nan yon sosyete vodou kote ke w pral pran yon fòmasyon. Pandan w pran fòmasyon sa a, kisa l la pou l fè? Li la pou l ouvri lespri w, ouvri zye w, aprann ou de lanati, aprann ou konnen yon pakèt bagay sou tèt ou, ede w fè yon pakèt esperyans ki pou reveye oubyen eveye tout sa K ap viv nan ou. Se poutèt sa, yo konn di moun nan li menm, Li fèt tou ougan, li fèt tou manbo. Men, lè w pase nan yon lekòl oubyen nan yon sosyete vodou, ki sa l pral ede w fè? Li pral ede w aprann konn tèt ou, aprann konn regleman yo, aprann konn disiplin yo, e konprann lwa yo, konprann branch lwa yo, e konprann fa, e konprann kapasite chak grenn lwa, Oubyen tou, kòman w ka mennen yon seremoni tankou yon aksyon de gras, tankou yon priyè djò, tankou kòman w ka fè yon antre kanzo, yon kouche kanzo, eksetera. Kidonk, li enpòtan pou yon moun ta pase nan yon lekòl mistik oubyen nan yon sosyete vodou pou l aprann sèten choz. Paske w gen dwa gen lwa ansanm avè w tout bon vre, men gen de choz ou p ap janm kapab aprann pou kont ou. E gen de choz tou ou p ap janm jwenn lwa a Leve oubyen nan dòmi pou l vin aprann ou. Se vre, gen anpil nan nou menm, m konnen ki ka dòmi ki wè, yo voye al fè, li fè. Sa rele leve jwenn, oubyen dòmi reve, oubyen dòmi leve. Menm si ke ou gen kapasite sa a lè w ap pale avè w atravè rèv ou, atravè sa w santi, atravè sa w wè, men w ap toujou bezwen yon gid, w ap toujou bezwen yon sosyete, w ap toujou bezwen yon lekòl pou ki aprann ou sètèn choz. Lwa a p ap janm kapab aprann ou tout choz. Èske w byen konprann sa m vle di w la? A Jan m te di w la, ason an li menm, e pa nenpòt moun ki kapab manevre l. Li trè diferan avèk tchatcha oubyen kwakwa, sa pral depann de jan w konn tande mo tchatcha. M ap fè yon emisyon tou, oubyen m ap fè yon klas sou tchatcha tou, men m ap pale w de ason an dabò. Se pa nenpòt moun ki ka itilize sa. Kote w wè nenpòt moun ka al nan yon mache, l achte yon tchatcha, kote w wè nenpòt moun ka al nan yon mache, l achte yon kwakwa, li met lakay li, men sa, nenpòt moun pa ka ale nan mache pou achte sa pou mete lakay ou konsa san ke ou pa pran yon fòmasyon dabò pou sèvi avèk sa. Paske sa a, se asongwen yo ki pran fòmasyon pou li, ki konn kòman pou yo itilize li, kilè, kijan, ki kote. Èske w byen konprann? W ap gade sou yon materyèl ki fèt e l yon ti jan konplèks. Li gen klòch, li gen madjòk, li gen kalbas. Sa, se pou yon materyèl ou pral annik al achte pou vin lakay ou konsa. E sa se konsèy pa m mwen ba ou. Byenke ou gen bezwen l, men lè w pral bezwen itilize l la, Se yon kote pou pran yon fòmasyon pou li epi pou montre w kòman pou itilize l, itilize l padon, e kòman pou jere l tou. Sonje byen, m di w sa a se yon senbòl ki montre ki grad moun k ap sèvi avè l la, kiyès li ye. Si w pa yon gan aso vre, li pa vrèman enpòtan pou gen yon aso anndan lakay ou. Paske w pa sibi oubyen w pa pran yon fòmasyon pou w itilize ason an. Li se yon enstriman sakre, li se yon enstriman sonò ki pèmèt ou fè entèpelasyon, ki vle di lè m ap rele espri a. Pa egzanp, si w al ka yon ougan, w al rele Ogou, w ap wè l ap itilize sa, se pa kwakwa l ap itilize. W ap wè l itilize sa, lè m pale de ougan, m pale de yon ougan asogwe, yon ougan ki rive nan grad asogwe a. Nan vodou a, nou gen twa etap inisyatik. Nou gen osi senp, nou gen osi sou pwen, e n gen asogwe an ki se dènye etap la. Kidonk, moun ki rive nan nivo asogwe an, se li menm ou pral jwenn ki plis itilize sa anndan ou fè w lakay li, lè l ap fè yon travay. Men kounya la, si m bezwen rele danba la, se sa m ap itilize, mwen p ap itilize yon kwakwa. Men si w rive nan zòn pwovens yo, w ap wè yo plis itilize tchatcha yo ke yo itilize sa. Sò jem byenm di w nan sa a, ou wè yo plis itilize li nan zòn wès lan, tankou Pòtoprens lan. Ok. Gen kote nan sid lan tou, yo itilize li. Men zòn pwovens yo, w ap wè yo plis itilize tchatcha yo ke yo itilize sa. On lwa tankou ogou, ou ka, lè w ap rele l, se sa pou w itilize. On lwa tankou danbala, se sa pou w itilize. On lwa tankou èzili freda, se sa pou w itilize. On lwa tankou Agaou, se sa pou itilize. On lwa tankou Papa Loko, se sa pou itilize. On lwa tankou Ayida Wèdo, se sa pou itilize. On lwa tankou kiyès ankò? Sobo, Badè, Klè Mezin, Madan Letan, tout sa yo se sa pou itilize. Lè sa ou jwenn lwa sa yo sou rit Gada. Se sa k fè yo di yo se yon enstriman ki trè sakre. Ou pa ka jwenn sa nan men lòt moun. E lè ou pral pran, lè ou rive nan yon sosyete, Yo pral fè etap inisyatik yo avè w, sa se pa achte yo vwe w achte l, sa se fè yo fè l sur mezi pou ou. Ou tande byen sa m di w la, sa se pa nan mache kwen nan w prèt nan yon mache yo di w prèt nan yon botanika kote w wè yo vann ason, al achte yon ason pou w met lakay ou. Non, lekòl inisyatik lan oubyen sosyete vodou an se fè l fè sa pou ou sur mezi. Se tankou w ta al yon kote, w al ka yon bòs tayè li fè yon rad pou ou. Li pran mezi w, li fè rad pou ou. Sa vle di, sa a, li gen regleman pou yo met ladan l, li gen prensip pou yo met ladan l, yo gen tout bagay pou yo mete ladan l. Pou w itilize sa a jan ou ta dwe itilize l, ou sipoze suiv yon fòmasyon nan yon lekòl vodou oubyen nan yon sosyete mistik. E pou w gen l lan tou, pou w fè sa w dwe fè avè l jan w dwe fè avè l la, Se ason an pou pran. Men ou gen dwa pa pran ason, ou mache nan yon sosyete, enben yo ede w konprann li epi yo fè youn pou ou. Poukisa ou konnen? Paske gen de travay w ap fè, gen de entèpelasyon w ap fè. Pa egzanp, si m bezwen pale a Ogou yon jou mèkredi, sa ap itil mwen anpil. M pa menm bezwen rele Ogou kòmsi pou l desann nan tèt moun nan. M ka bezwen rele Ogou, lè m di rele a pa desann, Kòmsi relel devan lanp lan poum pale avèl sa li la poul ede w pale tou poul vibre plis poul atire plis paske sa son enstriman sonò menm jan a tanbou an son enstriman sonò li li pèmèt devosyon an fèt pi byen li pèmèt ke rityèl la fèt pi byen sonje m toujou ap pale w de reprezantatif spirityèl yo yon reprezantatif nan yon rityèl li la poul pote plis pwisans Pou ou nan sa w ap fè a, e sa fè w itilize yon balèn, e sa fè w itilize yon vè dlo, e sa fè w itilize yon vè vè, e sa fè w itilize ansan. Menm jan an tou, ou ka itilize enstriman sa a tou pandan w ap fè yon demand. Ok? Kidonk, sa se yon reprezantatif, li pral pèmèt ke nou ale pi rapid, nou vibre pi wo, nou atire plis. Enben pandan m devan lanp demand lan, pa egzanp, bon, ann di yon bagay pou nenpòt moun ki pa gen twòp konesans, ki sa pou l di? Nou konnen Ogou se nèg dife. Pa egzanp, m ka di, a, papa Ogou, wè, jodi a se mèkredi, se jou ou. Menm si m konnen lwa pa gen jou, men m konnen kanmenm jou sa a li asosye ansanm avè w paske se yon jou cho. Ou menm ogou. Nèg kaka pran kaka dife nèg vwavwate mpafye Èske w wè sa m di w gason malè kon son fè Ou wè janbe malè Se bagay sa yo konbam Epi m di m bezwen antre an kominikasyon avè w devan lanp sa Lanp sa son lanp de demand Li pa yon lanp de liminasyon Paske pitit mwen malad M ap mande w pou w akonpanye mwen Pou ede m jwenn gerizon pou li Èske w wè sa m di w Sa a son demonstrasyon yon ti bagay tou senp Nou pap di gwo pawòl, jis yon demonstrasyon m ap montre w. Sa vle di sa li pèmèt ou ou pale avèk lwa pi byen. E menm jan an tou, si se rele m ta pral rele w, se li m t ap itilize. Sa yo se son de bagay ou dwe konnen de yo, e ou dwe respekte sa tou. Ou wè depi sa anndan ka yon moun, Toujou respekte tout sa w wè sou tab ka yon moun. Toujou respekte tout sa w wè lwa pou te ba ou nan dòmi. Se sa a moun nan konn fè rèv. Ou tande? Se sa a ou konn fè rèv wè yo pote ba ou nan dòmi an. Depi w wè yo pote sa ba ou, ki sa sa vle di? Sa se yon apèl espirityèl ki lye a inisyasyon w. Depi yo pot sa ba ou, se mande yo mande ou. Sa vle di ou gentan gen lwa deja. Inisasyon an, yo mande w pou fè l paske lwa a gentan la deja, men kounye a lwa a bezwen w al pran konesans pou ouvè chakra yo, pou ouvè konesans ou, pou konn sa pou fè, sa pou pa fè, kòman pou pale a lwa a, lè w devan lwa a, lè w devan lòt lan, lè w devan jouk la, lè w nan bitasyon an. Èske ou konprann? Se sa k fè yo pot sa ba w. Paske yo di nou la, men ou bezwen konesans sa. Pa bliye m di w sa, Se senbòl konesans ke yo pral ba ou a antanke aso vre a, yo rele sa son senbòl. Ougan an ret ougan tou net. Ok? Si w panse se sa ki fè moun nan ougan, anben w echwe. Sa son grad li ye. E kòm si m te ka di w, sa, tankou w ap wè polisye yo gen de epolèt ki di yo komis, komisè, komisè divizyonè, eksetera. Anben yo met sa sou ou, Pou yo ka di w, a entèl son komisè. Anben lè sa nan men w, li di w son asogwe. Sa vle di w son moun ki akimile yon ta de konesans, ou son moun ki devlope kapasite spirityèl ou. Paske w pase yon kote pou sa. Anben reve yo pote sa ba ou nan dòmi, son apèl spirityèl ke li ye. E sa yo konn pot ba ou a, epa, se pa sa k fè w ougan, ou ougan deja, men yo pote sa a ba ou pou montre w wè sa, nou pote l ba ou, sa vle di al fin fè rès travay la paske w poko fini. Anben, se sa k fè yo di sa a se yon bagay ki sakre, se yon gwo senbòl li ye. Yo di lè w wè l yon kote, pa jwe avè l. M pa di w sa w wè koke nan mache moun ap fè pou vann nan non. Epa sa. Saw wè nan lekòl vodou ou byen nan kote sosyete w mache yo travay pou ou a avèk enèji w, vibrasyon w, lwa w lan, sa fòw respekte l. Sa si yon moun pa baw manyen l lè w al kan yon moun, menm si w gen tout frekan nan tèt ou, pa manyen l. Paske jan w wè l ye la, li ka modi w wi. Si w manyen sa san pèmisyon, mèt kote w ale a l ka modi w, malè ka rive w. Paske l fèt avè yon enèji, li fèt avè yon vibrasyon, li fèt avè yon frekans e frekans lan pa frekans ou. E pou nenpòt moun manyen sa ka yon oungan, se yo k pou di w men ni al salye tèl lwa. Ou pa gen dwa leve pou w al salye lwa san yo pa pote sa ba ou. Se sa k fè lè moun nan parèt devan w, li fè w 1, 2, 3 epi l leve w. Nou konprann? Epi lè l leve w, kounye a la, l ap mache avè w. Lè l ap mache avè w, si nou konze w, si se papa w ki vin leve w pou salye lwa, pandan l ap fè sa, li vire w. Li p ap kite w dobe. Oubyen genyen k ap kite w dobe. Men si nou chak te kanze w yon kote, si nou chak te pran inisyasyon nou yon kote, n ap vire an tanke de frè, epi yo pase w ason an. Sa vle di yo ba w lòd. Ann di, n pa di yo ba w lòd non, yo ba w fevè pou w itilize ason sa a. Pase ou pa lakay ou. Enben, yo ba ou zafè tou. Lè ou fin salye lwa a nan seremoni an, si lwa a pap desann, enben moun ki te ale kote ou la, ki te poun vin leve ou sou chèz kote ou te chita a te pote ba w salye lwa a, enben se moun sa a li menm, ou tounen w'al jwenn li, ou vire avè l epi ou remèt li l. Epi se moun sa a k pral nan poto l, oubyen sou tab li, oubyen nenpòt kote pou l'al depoze ason an nan plas li jiskaske yo pral rele yon lòt moun ankò vin salye yon lwa. Èske w konprann? Kidonk, ou pa ka salye lwa ki sou Petro yo avèk sa. Tankou lè m di lwa ki sou Petro yo, tankou Dantò, Je Wouj, Boran, ou konprann, ou pa ka salye lwa banda yo tou avèk sa. Nan lwa banda yo, se lwa Gede yo, Bawon, Brav, Bawon Samdi, Grann Brijit, eksetera, ou pa ka salye yo, ni rele yo avèk sa. Ou pa ka salye lwa kouzen yo tou avèk sa. Tankou kouzen Zaka, kouzin Zaka, Zaka Mede, Azaka Mede, tout lwa sa yo, yo pa salye avèk sa a. Ok, tankou Larèn Kango, ou pa vrèman, ou pa salye lwa sa yo avèk sa. Ou salye lwa sa yo a sa yo rele Kwakwa oubyen Tchatcha. Sa a se pou lwa Rada, Nan rada sèl lwa rada yo salye avèk kwakwa li rele kouzen zaka pase n jwenn kazèk zaka sou rit rada e n jwenn li nan tou nan yon cho rele nan chan djoumba kidonk sa yo se enstriman sonò ki sa m di sa la pou fè li la pou l fè entèpelasyon pou rele espri e ki espri ou kapab rele avè l ou pa ka rele espri ki sou rit E petro avè li, li pa fèt pou sa. Ou pa ka rele espri ki sou pit banda avè li tankou lwa gide. Ou pa ka rele lwa tankou lwa djoumba yo avè li tankou lwa kouzen yo pa ka rele avè li. Ni lwa tankou eskòt ki gen rèn kangou ladan nan ou pa vrèman ka rele yo a sa. Ki lwa ou ka rele a sa? M di yo, se an di n ap pran legba, legba ki sou rit rada pa legba petro paske gen legba petro. E marasa ki sou rit rada paske gen marasa petro. E nap pran Danbala ou ka salye Danbala sa. Èzili Freda se sa pou itilize. La Sirèn se sa pou itilize. Agwe se sa pou itilize. Sobo se sa pou itilize. Badè se sa pou itilize. Kiyès ankò? Aga ou itilize sa. E kiyès ankò? Ogou itilize sa. Kiyès ankò? Alò, m ba w kèk lwa ou kapab itilize pou regle sa. Kounye a, si w pa konprann anyen nan sa, m ap pote plis esplikasyon sou yo pou ou. Ou gen dwa poze m kesyon pou m mete w pi alèz. Men, konsa n ap vini a tchatcha pou n ba w plis esplikasyon sou tchatcha a. Sa li menm li rele ason. Sa son senbòl. Depi w wè l nan dòmi, yo mande w pou w pran inisyasyon mistik ou.